Nan fèt Dam Maria la, kisa ki eksplike prezans ou la jounen jodi a la nan fèt Dam Maria? Bon avan sa, avan tou m salye tout rezo sosyo yo. E se pa jodi an m toujou Dam Mari. E m gen 2 zan sèlman nan vi m, m pa Dam Mari avèk lè m ke lòske m te timoun. Chak 8 septanm m toujou vini paske e fèt mwen osi. Ok, a lokazyon fèt mwen m toujou vini, m toujou prezan. Men jodi an. M vin la kòm otorite ki akonpanye popilasyon an anndan fèt patwonal la ki mande prezans mwen pou m toujou akonpanye fidèl yo, akonpanye responsab pè yo e m toujou prezan avèk yo pou ke omwen pou nou di Bondye mèsi e prezans leta a tou prezans leta a etandone ke mwen se reprezante Premye Minis ki la a e Konsèy Prezidansyèl la, prezans mwen la tou montre ke prezans yo menm, paske mwen pa vin la poukò m, mwen vini lan non yo, pou ke omwen ke nou te solidè avèt kominote an, moun Dammari, e avèt peleren yo, pou nou te ka fete gran jou sa a ki se yon jou. la vyèj de la nativite se okazyon sa ki fèm prezan isi an e map kontinye prezan tou lan fèt patwonal yo avèk peleren yo pou nou pou nou chante loure e Bondye paske se la ke nou kwè se la delivrans yo ye. Ok ou se reprezantan dirèk jan w di a leta santral e gouvènman ki la nou konnen yo lan yon kad kote yap fè yon gwo travay atravè tout peyi a yo lanse eta dijans Y ap pran de mezi pou ke gen sekirite atravè tout peyi a. E depatman Grandans an patikilye, nou wè gen gwo travay k ap fèt. Ki enplikasyon delege a lan travay sa k ap fèt pou mete sekirite lan Grandans? Bon, tout moun Jeremi konn sa e n ap kontinye fè e n ap kontinye fè djòb pa nou an pou nou akonpanye lapolis, akonpanye ansanm kominote yo pou ke yo jwenn sekirite pou ke yo evakye avèk aktivite yo pou yo viv tankou moun. Bon, e kòman ke ou wè dènye nominasyon? Sa ki fèt nan tout depatman Grandans espesyalman. Bon mwen m pap pale denominasyon paske m potko janm wè pèsòn lèt. M potko janm gen moun tou ki te vin pale avè m sou kesyon sa. Sof ke mwen menm kòm kòm responsab ki gen kontwòl avè e ki gon pouvwa de kontwòl avè siveye e enstitisyon etatik nou yo e m potko janm jwenn lèt la. M oblije kenbe e pran. Responsabilite nou pa rapò avèk sa sa konsèy prezidansyèl la di e ak sa premye minis Garry Conille di ke nou menm nou klè sou sa e n ap redi l ankò kèlkeswa moun ki pa gen yon lèt nominasyon de premye minis lan oubyen de konsèy prezidansyèl la oubyen yon sa m ta rele yon pwomosyon m ap klè ankò pou m di l ke mwen menm Polimon m p ap akonpanye moun sa jou enstalasyon an paske leta li dwe gen disiplin ladan.
Donk nou konnen gouvènman an li pral mete an plas dè mezi pou ke li apeze kòm si kesyon la mizè la vi chè lan peyi a. Donk depatman Grandans lan kisa nou kapab espere ou menm an tan ke delege kisa nou kapab espere de leta santral a savwa gouvènman an plas la ou byen konsèy prezidansyèl la. Bon youn nan bagay map diw ke konsèy prezidansyèl ki la a li reprezante tout peyi a e premye minis Garry Conille ki konsyan de sitiyasyon ansanm avèk konsèy prezidansyèl la nou espere ke yap teni kont de Grandans e pa rapò a pwoblèm yo e nap klè poun di tou se Grandans lan ki gen plis deplase ladan an nou gade anndan seksyon kominal yo an gade anndan komin yo nap wè jan ke Grandans lan gen anpil moun ladan jodi an. E rap e nou kwè nan sou sa ke premye minis lan, ni konsèy prezidansyèl la, ni minis yo y ap teni kont de Grandans paske nou menm Grandans nou gen plis moun ki deplase e fò yo gade kòman yo kapab akonpanye moun yo men nou espre nou espere sa nou espere sa e n ap goumen e n ap pale avèk responsab yo sou sa tou pou yo konnen ke Grandans lan merite dot Dot remen ou byen pou akonpanye nou lan grandans lan paske grandans gen anpil pwoblem. Se vre ke gen manje men moun yo pa gen lajan pou yo konsome. Lan sans sa a nap mande ke nap fè apel avek ansanm de responsab konsey la e ansanm e gouveneman e premye minis lan pou ke yo pran desizyon pou akonpanye moun Grandans yo sou kesyon antre lekòl la e sou kesyon asenisman ke n ap pale yo. E mwen menm mwen pwofite okazyon sa ankò pou m di nou jounalis yo mèsi pou travay nou e san nou ke popilasyon an pa p jwenn enfòmasyon m espere ke popilasyon a konprann nou e pou nou avanse e m di nou mèsi bokou mesye.